Sa m gade vre se ki sa l gade vre se ki sa l pipi sa menm ki sot andeyo a la menm li gen lè pa konn fè anyen ditou gen lè lè sa l poko leve li do gen lè konnen e sèl Clara k pral vin fè travay nan kay la la l ap vin fè menm jan avèk ti fi sa la ban m al rele l pou m konnen ban m chita la pou m ka rele l pou m konnen kote l ye Eliza Eliza
Vin m pale w. Bon kilè Lilò poko leve nan kabann nan mimi li poko leve li poko menm pran bòs li menm la on pè telefòn nan menm. Mwen te gentan leve deja wi. Ou leve deja epi pil veso sa yo sal la konsa a? Ou pa konn lave veso? Map lave yo talè. Banm diw yon bagay, chita la poum fon ti pale avèw pou w ka konnen mwen menm kòman m fonksyone, kòman m sèvi. Wande genyen pitit sa k te la ansanm avèm nan ki se pitit mwen. E pa ti etranje l te ye, pitit mwen l te ye. Wè tèlman l ap mal fonksyone, li leve li sòti li kite kay la. Pou byen di w si w vin nan w panse telefòn sa ka fè w fè m pale anpil pou mete m nan strès ke m ye a la nou p ap ka fonksyone ansanm. Ou konprann sa m di w lan? Wè m gen Clara la ansanm avè m se. Pi bon pitit mwen l te ka ye. Keïsha li menm se yon timoun tèt cho. Tanpri silvouplè manmanm tanpri silvouplè manmanm Velina Ceide pa vin banm tanperaman Keïsha anndan kay la pou mwen silvouplè. Dayè lè w leve le maten fò w kapab siye bagay sa yo Cla, fò w kapab lave veso netwaye kay la byen pwòp. E pa sèl Clara ki pou ap fè sèvis nan kay la. Ou tande sa m di w lan byen? E prensip mwen anndan kay isi a moun pa mache kò touni. M pa vle moun kontouni nan kay la isi a. E ou ou fenk peye ti kout peny sa m ka yon ti chans ansanm avè l pou w rete ansanm avè l pou yon ti tan. Apre sa detrese l detrese a lonj pa p peye nan kay mwen an. Ou tande sa m di w lan byen? Ou pa p vin pran fòm Keïsha anndan kay la. Pase Keïsha lage nan men w pakèt ti pèvès, nan w pakèt kolòn krèy bagay sa yo, kounye a men l pèdi. M a rive tande Keïsha ansent. Tanpri silvouplè pitit fim ti zanmim pa vin pran fòm Keïsha anndan kay la paske mwen menm mpaka pran strès nan men jèn fi ankò ou tande sam diw lan depi sou janm wap humm humm nan la sèke mgentan wèm mgentan nan move chemen men si wèm nan move chemen map rele gran papaw nan telefòn lap vin chèchew.
Mhm. Fèm di yon bagay. Map tande w.
Mare tèt, mare tèt, mare tèt. M pa nouris non. Rete. E nouris ki mare tèt wi. M pa nouris.
Bon. Bon.
Chak dimanch legliz, legliz, legliz, legliz. Fò bay moun nan yon ti lè tou pou l enjoy li. Moun nan ya e timinel li. Li ado. Ok? Fò moun, fò ou bay moun nan yon ti chan, ti chans li tou. Chak jou pa ka la, on bwa legliz, on bwa mare tè. Met gwo wòb. Bagay la ap bale, ap bale. Bagay bon jis anba pye. Oh!
Ki bò vant vre la? Sa te te vin lakay la kote m bat la. M tande m te vin lakay wa, m pat, ou pat la. Ou te vini kote m. Konbyen fwa m voye nouvèl ba ou papa?
Plizyè fwa m manyen tan. Ou pa gen tan, ki sa w ap regle? Vini n chita sou mach la m pale avè w. Chita la. Sa w di m la? Hee pi piti genlè pi rèd. Ban m rele Kara a pè Jojo pou m esplike l byen si m ap tou voye w ale ansanm avè yo pou m tou voye w ansanm avè l paske sa m w ap rakonte m nan la l twòp pou mwen. Klara! Lèsil nan mi. Vini avèk tonton vini m pale w pitit fi m silvouplè. Kilè sa Aki a vini li t dim konsa wap poste yon seri bagay sou telefòn ou malgre l pale avè w li dim ou fèmen pòt sou li e anplis m voye rele w ou pa vini m al lotbò a m pa jwenn ou dim kisa wap regle papa.
Mache pa banm tray bouch. Mache pa bò tan vava. Banm diw bagay. Wè si se lòt bò a nou vle pou mal rete pou tèt ou menm mwen menm mwen ka al rete lòt bò a. Paske dayè manman nou deja pa la. Li kite nou nan yon kay. Li kite w avèk yon pi gran ou pa respekte l. E defwa lèm pale ansanm avèw se kòmsi pa w la soti la, l antre la l soti la. Sak pase? Pale avèm vava, dim non. Li pa respektem tout non tou. Banm diw, kounya la se afè ti mennaj wap regle. Vava, son timoun ou ye wi. Son minè ou ye wi.
Ou met chita la, ou met chita la. Kòman, kòman.
Mwen byen ou menm?
Ooh.
Hey Clara, jan chache jan twouve Gen lè ka sa m twouve a la pi rèd M ap esplike ti pitit Lala kòman Keïsha sòti anndan kay Lala pou l pran fòm mwen, fòm ou menm anndan kay la.

Pè Jojo, tanpri pale l pou mwen. Si se w pa pale l, pa fon ti moral pou li, l gen dwa pa ka ret avè m pou anpil tan. Enbesil Marina, m pap ka ret avè m, ou mete deyò wi. E pa ou m mete deyò non, Pè Jojo. Si Milèn vin pase vakans san matant li, m fè kèlke jou ansanm avè w, m pa wè pou kisa w pa oblije mete l deyò. M pa di w m ap mete l deyò non, mwen di w li pap ka rete kò tounen anndan kay mwen an, Jojo.

Fanm, m tap di menm jan ansanm avè w. Mwen menm, kote m tap jwenn lajan pou m bay fanm? M deja, m deja pa gen lajan deja. Mwen menm m pa tap gen fanm. Bon,
matant, ban m di w yon bagay. Mwen menm ansanm avèk ti Frolan te la, nou pa menm. Sa ka rive bling li pran an e paske l te renmen, men mwen menm m pa menm jan ansanm avè l. Mwen menm, mwen menm an tanke gran pa vòt, m pa janm mache. Sa matant ou a di l fini. Sa e la pou se vre ou pa ka ou pa ka li pa ka fè chwa pou ou. Son pwovèb li ye, si tout fanm te di sa mwen menm kote mwen menm kote m tap jwenn kòb pou m bay fanm. Men ou menm vava ou pa fanm, son timoun ou ye vava, son ti minè ou ye vava, son bebe lala ou ye, ou poko fanm vava. Vava map pale avèw vire pou m pale avèw. Vava yon sèl bagay. Wè fè respè w. Fè respè w. Si se lòt bò a ou vle mwen menm pou m ale mwen menm pou m fè w mache dwat, m ap fè l. Paske m wè ni ou menm ni Chloé nou soti pou nou mete m, pou nou fè m granmoun avan lè. Fè respè w. Moute non, Chloé anlè a. Panse se fanmi yon timoun konsa e bagay e bagay jèn fanm la ap regle ok tande m avèm. Mwen m fin pale tankou ou menm menm m vwa kot kwa se pa vwa ou pa konprann sa m di w la kome m pale pou ou menm pou sa k te pase k rive pitit ou a pou e sa k rive l tou men Bay bay bay kout bay tache si madan tou djou lwa vil rezi yo Mwen tap djou a rezi yo. Ou e kounya mwen ap pale mwen menm poko menm fin byen pale menm ale al nan kwen valiz mwen an dan al pran kob pou al achte tout bagay ou konnen moun fè manje e kounya la m pral wè si nou konn fon bagay epi pou retounen vin jwenn mwen kounya la degaje ou fon bagay yo ban mwen kounya la. Map tounen map tounen.

E dat matant ou vo e lò vini? Ha? Achte m sou achte. Ou konnen? Ou konnen la deja.
Avan yo vini ou genlè konnen? Ha? Ou konnen an pasan ou sa. An pasan.
E ou menm jenom ou an ti moun ye? Sak gen de ti moun? Men kòso jen bray. Ha papa.
E kap kap ede. Ou wè mwen menm?